Nap tande sè nou sè londiwe nou renmen afrikèn yo nou renmen adorasyon yo nou sipòte se nou menm nan se nou menm nan amen se nou menm nan oh my god

Nou pa konnen koman li kote ou ye Bondye beniw avèk ou ankò pou yon lòt sesyon avèk ti pawòl aprè midi se sèw sè Gladys kòman ou ye kòman aktivite yo ye nou menm nou pa pli mal gras a Dye e nap fight nap kenbe la djanm djanm avèk espwa nan Bondye avèk konfyans nou nan Bondye lafwa nou nan Bondye. Nou konnen avèk Dye nou feron des esplwa Bondye beniw nou kontan pou nou nan prezans ou aprè midi an son plèzi pou nou se pou chak fwa nou gen apòtinite nou ka vin pale ansanm avèk ou e se vrèman son plezi e nou kontan tou pou nou kapab Wè ou menm ki gentan sou live la pa bliye depi ou monte pataje avèk lòt moun yo pou yo kapab tande ti konvèsasyon ke nap fè aprè midi a ki kapab ede yo nan lavi pèsonèl yo e kapab ede lòt moun tou ki alantou yo a la gloire de Dieu Bondye beni nou ankò yn fwa. Nap, nou pral rantre tou dwat nan topic nou pou aprè midi an, nou konnen ke gen moun ki nan travay, gen moun ki kapab okipe, men nou tout nou konnen 3 zè sè Gladys monte avèk ti pawòl aprè midi nan madi aprè midi yo pou nou kapab ankouraje tout espesyal medam yo guys, Men, dèfwa, nou toujou di sa, gason yo tou, konn jwenn yon bagay, pase nou tout nou bezwen kèlke mo dankourajman, nou bezwen konfò, nou bezwen sipò, eksetera. Men, ti pawòl aprèmidi se tout espesyal pou medam yo, pou nou kapab ankouraje yo, a la glwa de Dye. So, aprèmidi an ap rantre tou dwat Nan sijè nou, malgre ke nou poko wè moun yo, men apre sa ou menm ki monte ta, ou ka al tande l, w ap jwenn li sou Facebook, sou YouTube, Changing Lives Power Couple, so menm lè w pa ta jwenn li kon w monte, men w ap twouve l apre, so n ap rantre tou dwat nan sijè nou pou aprè midi an ki se. Medam konn kilès ke w ye Konn kilès ke w ye Medam konn kilès ke w ye Nou ka di tou konn tèt ou Nou ka di tou e idan fè e kòmsi fè idan idantifye ki moun ke w ye Nou kapab di sa tou ou konprann men se konn kiyès ou ye nan bon kreyòl Konn tèt ou Ou konprann? Konn tèt ou. Lè w konn tèt ou, ou kapab fè kenpòt bagay, ou pap kite moun di w sa w ka fè ak sa w pa ka fè, eksetera. Ebyen, an anglè a di nou konsa ke identify yourself. Se vrèman enpòtan pou w konnen kiyès ke w ye. Pou w konnen kiyès ke w ye, Se pa sèlman kote e nan ki fanmiy ou fèt, wè, e pa tankou wè kiyès ki manman w, kiyès ki papa w, men kiyès ke w ye, who are you, he, who am I, ou konprann, poukisa m la, poukisa Bondye kreye m, poukisa Bondye voye m sou tè a. Ebyen, quand il s'agit medam, e se tankou wè sosyete a, E Labib ban nou wòl nou, an menm tan tou sosyete a tou ban nou wòl nou tou. Yo ban nou wòl nou e yo di, men ki wòl ou jwe. E Labib di nou, ban nou wòl nou, e nou sipoze yon madanm, nou sipoze yon manman, nou sipoze yon moun ki sipòte mari nou, nou sipoze yon moun Komsi ki behave on certain way nan sosyete a, nou sipoze yon bon manman, yon bon madanm, yon bon sè, yon bon komsi yon bon zanmi etc. Men nou pa li pa labib pa di nou pou kiyès ke nou ye nan sans pèsonèl. Enben jodi a se sa ke n ap ankouraje w pou w konnen kiyès ou ye nan sans pèsonèl. Apa w de yon madanm, apa w de yon manman ki bon, ki se yon good thing, which is great, you know, but apa w de yon manman, apa w de yon madanm, apa w de yon bon zanmi, apa w de yon bon sè, kiyès ke ou menm ou ye? How do you identify yourself? Kò, lè yon moun mande, E, kiyès ke w ye? Èske w di, O, m se madan entèl? Oubyen èske w di, O, m se manman entèl? Oubyen, O, m se sè entèl? Non. Fò w konnen kiyès ke w ye an palan de a human being, a person, yon moun ke Bondye kreye, kiyès ke ou ye? E, nan, nan, nou di sa deja, Labib gentan ba w wòl ou, E sosyete a tou lap baw wòl ou. La gen gen sosyete ki di ke on antanke on fi gen bagay ke w pa ka fè. Gen gen society, sosyete, kote ke fi pa gen dwa kondi machin, fi pa gen dwa pou yo pale, tankou wè si mari yo ap pale, fi pa gen dwa pou yo rantre kote e mari yo chita ap pale a zanmi, eksetera. Sa vle di ke pa sèlman Labib gen tan ba w wòl, ki wòl antanke fi pou w jwe, men sosyete a, sa depan de ki sosyete e kote ke w leve, sa depan de kilti an, yo ba w wòl ou tou pou w jwe antanke fi. Sa vle di ke si ou menm pèsonèlman antanke yon fi, ou pa konn kisa w, kiyès ke w ye, ou nan big, you in big trouble. Ou nan gwo pwoblèm. Pase ke, nou di sa deja, ou gen tan gen labib ki gen tan ba w wòl ou, ou sipoze yon madanm, ou sipoze yon manman, epi kounye a la, men sosyete a menm di w konsa ke, men kòman w sipoze ye. Gen kote, Fi a pa dwe pa kouvri tèt li lè l nan prezans gason. Gen kilti tou ke fi a sipoze kouvri depi latèt opye. Gen kilti ke fi a pa sipoze fè sesi, li pa sipoze fè se lòtbò. Kòmsi there's so many rules, gen sitèlman yon pakèt nou ka di lwa ke sa fi a pa dwe fè. So, nou menm antanke, nou di Bondye mèsi, n ap viv nan yon kilti, American culture, e n ap viv tou tankou wè kilti nou an Ayiti, malgre ke gen anpil prensip pou medam yo, men e nou gen, nou ka di nou gen se, se seri de libète pou nou fè e kòmsi nou ka di sa nou vle, tankou wè nou ka kon, isi, fi a al travay, fi a kondui, fi a e vote amen fi a vote e fi a ka pale e nan sosyete fi a as we can see we have a our vice president which is which is a woman ok fi a kapab nan gouvèneman an nan nan ap fè anpil lòt bagay e malerezman gen yon seri de peyi fi la pa gen libète sa yo ebyen nou vin di w konsa ke antanke yon fi konnen kiyès ke w ye Konnen kiyès ke w ye. Se pa, se pa de madanm kiyès ou ye. Se pa manman kiyès ou ye. Se pa pitit kiyès ou ye. Men who are you? Kiyès ke w ye antanke yon moun, antanke yon, yon, yon, yon, yon èt imen ke Bondye voye sou tè a pou fè yon bagay tout espesyal. Nou konnen ke Bondye voye nou pou nou madanm, pou nou manman, pou nou sè, pou nou eksetera. Men Bondye Li gon bagay tout espesyal lè lap kreyew apaw de pou tout bagay sa yo ke li kreyew avèk li anndanw pou fè ee marim toujou ap di sa epi gen de lè m konn ap di a sa wap pale la ee men lèm vin chita map reflechi de sal di a ki vrèman enpòtan toute plant yo ke Bondye kreye Li mete on seed nan yo. Li mete on bagay nan yo otomatikman ki pou pwokreye, ki pou refè sa, sa ke, sa ke plant lan vin fè a. Sa vle di ke, li toujou di ke si e plant lan, li tou vini avèk seed li nan, ladan l. Enben tou nou menm antanke medam yo, Bondye tou kreye nou avèk yon bagay nan nou. Se pa sèlman pou fè pitit. Bondye tou kreye nou avèk yon yon don, avèk yon gif, avèk yon talan, avèk yon yon bagay kèlkonk ke nou dwe fè pandan n ap viv sou tè a, apaw de madanm, apaw de manman, Etc ke nou we really proud of nou proud pou nou yon manman mwen menm pèsonèlman mwen gen 4 pitit e mwen gen mari se ke li se bravo pou nou gen tou sa men anpil fwa sa nou komsi lè nap fè yon evalyasyon lè nap gade nan sosyete a nou wè anpil medam yo menm lè yo gen mari menm lè yo gen pitit Sa sa fè kè yo kontan un peu, but sa pa vweman ba yo lajwa. Rezon, pase ke moun nan malgre l tou sa, li pa konn kiyès li ye anndan. Wè, kiyès li ye anndan. When you identify, nou vle ba w e, e, e,

Or, indicate who or what someone or something is. Lòske ou idantifye e yon bagay, se yon bagay ke ou kapab wè kisa ou kisa li ye. Ou kapab wè kisa li ye oubyen ou ka konn ki moun ke ou ye. Someone or something. Yon moun oubyen yon yon obje, yon objè. Se ke ou kapab identify yourself Pou w konnen ki moun ke m ye. Ki moun ke m ye? Who am I? Ki sa Bondye met anndan m? Epi lòske w konnen kounye a ki sa Bondye met anndan w, kounye a l w ap itilize sa Bondye met anndan w lan, epi se sa k ap fè kè w kontan. Pa gen yon lòt bagay ankò k ap fè kè w kontan. Because e anpil moun dèfwa yo yo marye, yo di, o, o depi m marye m ap kontan. Moun nan marye, kè l still pa kontan. Oh depi depi Bondye banm on pitit kèm ap kontan ou gen pitit kèw still pa kontan because you don't know who you are paseke ou pa konnen kiyès ke w ye sèke menm lè ou gen tout bagay sa yo oh depi depi Bondye banm on kay map kontan Depi Bondye banm yon machine map kontan that's not good enough pase gon bagay ke Bondye li menm li kreye avèl menm jan lèl kreye plant lan li mete yon seed ladann gon seed gon bagay andanw ke Bondye li menm li kreye andanw depi se pa sa wap fè ou pa kèw pap kontan Malgre ke w ka gen tout lòt bagay, ou kab jwe tout lòt wòl ki genyen, e kòm nou di deja, wòl ke Labib ba w, wòl ke sosyete a ba ou, ou kab jwe tout wòl sa yo, men ou pa gen yon lajwa e vrèman, paske ou pa jwe wòl ke Bondye kreye w pou jwe a. Se trèzenpòtan. Trèzenpòtan. Ok? So, of course, Gen de lè, e lè, lòske nap gade, gen anpil fwa, nou, sa son an, nou kapab touche la, anpil fwa, kòmsi gen moun ki ka di w konsa ke, o se fi ou ye, o ou pa dwe fè sa. Sa se pou gason, se gason k dwe fè sa. Non! Bon, men m ka on fi Bondye kreye m pou m preche levanjil, m ka on fi Bondye kreye m Poum e poum son misyonè m ka yon fi Bondye kreyem poum se e e prezidan yon peyi oubyen poum jij nan yon peyi oubyen poum yon pwofetèz poum poum yon e whatever sa pa vle di ke paske w fi gen anpil fi m konnen ki pa eseye Kòmsi pou yo, pou yo ta va be, have a better life, pou yo ta va fè bagay kòmsi ki pou, ki pou bon nan lavi yo, paseke yo, yo pè de kisa moun pral di, epi yo pè tou, o son fi m ye? Ou, ou deja de, ou deja dekalifye tèt ou poutèt ou son fi? Ou, ou dekalifye tèt ou poutèt ou son fi? Non! Paseke ou, ou ka, ou ka wè gen seri de bagay ke on fi ka fè pi byen pase yon gason. Epi gen seri de bagay tou yon gason ka fèt pi byen pase yon fi. Nou pa renmen jis ap pale pou nou pale men depi ke n ap pale nou toujou vle itilize yon vèsè biblik paske anpil fwa gen moun ki kapab di konsa ke ou jis ap pale nou vle konekte sa n ap di a avèk la pawòl de Dye ki se fondamantal nan kote ke nou jwenn enfòmasyon nou. Ok lè nap li nap li nan jij nou pap lil bò nan bò vèsè a nan jij 4 vèsè 8 e depi nan vèsè premye jiska vèsè 8 lan ou kapab lil pou tèt ou nan jij e wi an anglè yo di judge ok nan jij chapit 8 an enpòtan gen kèk vèsè ke lèske m tap lil ki vrèman enpòtan e istwa sa pale de yon fam Li pale de yon fanm yo rele yo te rele Debora ki se te yon fanm e li te yon madanm, li te yon pwofetèz epi li te yon jij. E se Bondye labib di lè w ap li nan jij chapitre 4 depi nan vèsè premye a 8 bon e se labib di se Bondye menm ki te chwazi Debora. Ou vle di m nan tan sa pa te gen gason? Ou vle di m konsa, nan tan, nan, e espesyalman nan tan sa a, se, se te gason ki te, ki te gen priyorite. Se te gason ki te ap gouvène, ki t ap kòmande, but Bondye, li chwazi Debora. Li chwazi Debora, epi li mete Debora, pa sèlman li, li pwofetèz, Pase gen anpil moun ki di oh se e ou ka ou ka yon sèvant de Dieu ou yon profetèz men ou pa ka pas pastè yon legliz ou pa ka jere travay Bondye what? Deborah hello Deborah te te te yon sèvant de Dieu li te yon profetèz sa vle di yon moun kap konekte avèk Bondye kap di pèp la men sa Oh men sa Bondye di, Epi, Debora ankò, li te yon jij. Epi an menm tan, Labib di, li te yon madanm. Yo menm di non mari l. Sèke, lefètke de ide, idewoloji ke fi a sèlman sipoze yon madanm, yon manman, menm Labib pa pwomote sa. Malgre sosyete a, se sa, e pa ko, pa kounye a, epi tou e pa nan Amerika, men nan lòt peyi, espesyalman nan peyi nou Ayiti, nan peyi Afriken yo, se kounye a, yo yon ti jan pa twò e, kenbe medam yo, pase yo wè medam yo, medam yo pa nan jwèt, medam yo ap avanse pou pi devan, medam yo vle sèvi Bondye, medam yo ankouraje nan travay Bondye, medam yo kòmsi l ap, ap kif kif, yo oblije bay medam yo e, e seri de libète. Men se jis pou m demontre w ke ou pa ka ale selon sa sosyete a di, men se kisa Bondye li menm li mete nan ou e se kisa ke ou menm ou kapab fè. Debora se yon jij, te yon jij, li te yon pwofetèz epi li te yon madanm. Labib pa di si li te gen pitit, men nou kwè ke tou li te kapab yon manman. Amen se ke antanke yon fi se identify who are who am I who am I kisa apaw de nou di sa apaw de madanm apa de o tankou wè moun nan depil rive nan yon laj li poko marye li santil dezole but the marriage maryaj la pata sipoze se li ki identifyew Who are, who am I, who are you, without the husband, without the children, without the nice house, without the nice car, who am I? E son kesyon ke nou vin ankouraje medam yo pou yo poze tèt yo. Kiyès ke m ye? Kiyès ke m ye? Who am I? Pase depi w pa konn kiyès ou ye, w ap, w ap, w ap, w ap, w ap ale selon sa moun di w, di w ye. Mèsi, mèsi anpil, mèsi ou menm kap swiv nou Bondye beniw, mèsi anpil E on ti antre parantèz se sak fè anpil fi yo yo yo yo yo deal avèk abuse yo tolere abuse pase yo pa konn kiyès ke yo ye Oh sim pa madan a mesye sa mezanmi kiyès mwen ye sam pral fè pase ou pa konn kiyès ou ye e poutan ou gon bagay greater Ou gon bagay greater ok mèsi princess faby ki di nou li konnen but li parèt byen bò kote pam m pa konnen sak pase e fèm konnen lè w kapab wèl klè mèsi Bondye beni w se ke lè w konnen kiyès ke w ye sèm yo ou pa ou pap tolere nou di sa deja ou pap tolere moun fòkè pòt bagay because ou konn ki moun ke m ye I know who I am I know who I am E m te renmen vèsè 8 la anpil nan Jij Pa bliye n ap itilize yon vèsè biblik Jij chapitro 4 vèsè 1 jiska 8 Lòske e Barak Barak anbarase Yo vini, yo vin pete lagè avèk Izrayèl, e pwofetèz, amen, Debora ap di, Men sa ki gen pou pase, men sa Letènèl ap di Debora, Letènèl ap kominike a Debora, malgre gen gason, nou di sa toutan, nou pa kont gason, I have a husband, m gen de pitit gason, e m gen mari. Nou pa anti men. But nou vle pou nou ankouraje medam yo pou have self confident. Pou panse ke menm jan Bondye li menm li sèvi a gason an, li sèvi a fi. E pa gen ni gason, ni fi, ni jwif, ni grèk, nou tout nou fon sèl nan Jezikri. So, lè nou rive nan vèsè 8 la, Barak di Debora. E m ap li vèsè sa a, pase m ap di l, m li l an anglè, Barak say to her, If you go with me, I will go, but if you don't go with me, I won't go. Nan lagè yo t aprale. Nan lagè yo t aprale, Filisti te gen tan rantre kòmsi pou l vin atake peyi a, kounye a Letènèl menm ap iti, ap pale a Debora, Men ki sa pou pèp la fè, men ki sa pou pèp la fè, men ki sa pou pèp la fè. Pliske Bondye itilize Debora nan fason sa, Barak ki te king, li di konsa, li pa gen yon pa lap fè si Debora pa prale. Debora ale, Debora di, depi w mande pou m ale, m prale. Debora pa pè lagè, Debora pa kenpòt fi, Debora konn kiyès li ye nan Bondye, Debora konnen Sentespri de Dye anndan l, li gen kominikasyon avèk Lesyèl, Debora pa pè, Debora se. Ok! Depi ou mande m pou m ale, m prale. Deborah ale vrèman. E sa k te pi bèl la, lè n ap li pi ba, yo di konsa, Gade jan Bondye lage yon pèp nan men yon fanm. My God! My God! Bondye lage yon pèp nan men yon fanm. So, rezon k fè nou li sa, rezon k fè nou di tou sa, se pou lè yon moun ap bat pou l klasifye w, Kòm si moun ap bat poul mete w nan yon box, lap bat poul klasifye w, sa se, se wòl ou sa. You have to say the devil is a liar You have to say the devil is a liar the truth of God is not in him because men kote Bondye ap itilize yon fanm pou delivre yon pèp, nou ka ale pi lwen ankò lè w ale nan, nan nan Estè, lè w ap li liv The Book of Esther, lè w li liv Estè la, kote ke Bondye itilize Estè pou l delivre yon pèp, pèp li a, pou l delivre pèp la ki ta, ke yo ta pral masakre, yo ta pral touye, yo ta pral fini avè l. So piko w di m konsa ke, o Bondye pa itilize fanm, o Bondye pa rele fanm, Bondye pa, pa vle pou fanm sesi, Bondye pa vle fanm se, se lòtbò. The devil is a liar. The devil is a liar and the truth of God is not in him. Ou ka di konsa ke Bondye pa rele fanm, Bondye pa sesi, Bondye pa selotbo, that's a lie! Pase Bondye itilize Esther, kom nou sot di deja, pou delivre yon pèp. E se alo se gason Bondye pa te ka itilize? Bondye pa te ka itilize Badoche? Bondye te ka itilize Badoche. Amen E Bondye te ka itilize yon lòt moun eksepte Debora nan Juge chapitre 8 pou ou menm ki fenk monte chapitre 4 verset 8 la Barak di l pa gon pa l ap fè si Debora pa prale paske l konnen onksyon onksyon an te sou Debora e Bondye t ap itilize Debora So nap di konsa konn kiyes ou ye pa kite moun mete w nan yon plas oh e se fanm ou ye ou paka pastè se fanm ou ye ou paka predikatè eh predikatris se fanm ou ye ou paka ou paka dis ou paka dat kiyes ki di w sa a vle di se sèl manman se sèl madanm on fanm ka ye E poutan, lè w ap li ke nan nan Jij chapit 4 lan, Debora te yon madanm, yo menm ba l non mari l, li te yon madanm, li te yon pwofetèz, epi li te yon jij. Epi tou, li, fanm nan pa t gen pwoblèm pou l ale nan lagè. Hello! Li pa t gen pwoblèm pou l ale nan lagè, paseke Barak di, Si w pa prale, Debora, mwen m pa prale non. Pase li respekte Bondye kanndan Debora. Amen. Se ke nou ap ankouraje w pou konn kiyes ke w ye. Se pa kiyes ke moun klasifye w, ki kote moun nan, kote moun mete w nan yon bwat, nan yon box. Ou konprann? E nou di sa deja. Pase sosyete a, li fèb pou sa, l ap mete w, l ap klasifye w kote w dwe ye. Men pozisyon w, men kiyes ke w ye. Non, sa se ou menm ki di m se sa m ye. Men se kiyès ke Bondye di m ye? Enben nou vle ankouraje ou menm medam yo, identify your gift. Chèche konnen ki kado Bondye met anndan w epi itilize l. M sonje lè m t ap grandi, matant mwen yo kapab testify, yo kapab temwanye sa, lè m t ap grandi tou piti, mezanmi, m pa janm p ap pale menm. M pale a pye bwa, m pale komsi an deyò, m pale avèk bòk mang, nou pa te gen poupe, nou pa te gen poupe se jis lè nou vin al Mouv, al Tibouk, Okap, nou vin gen poupe, men lè nou te an deyò se bòk mang ki te konn poupe m epi m ap pale, m ap pale avè poupe yo, lè m al legliz, lè m al legliz, lè m sot legliz la, m ap pran pòz komsi sa pè a t ap di, m ap montre yo, Gole aga papa m di bon mezanmi pitit sa pitit sa fou danbe nou wi pit sa pale trop ebyen nou di tou sa pou epi ou lè m grann mwen tap grann mwen di konsa bon pitit poukisa ou pale konsa matant mwen Janine toujou ap banm blag sa epi matant mwen di konsa sa m reponn grann m grann pa ka pa pale heheheheh sa ye Sid lan te gentan andanm Ou wè, Sid la te gentan nan m. Se pa kou w vin sa w ye a, ou sa w ye a. Se depi lè w te fèt, depi lè Bondye t ap kreye w, li gentan mete l anndan w. Kòm nou t ap di deja, ke, ke, ke, mari m toujou ap di sa, plant lan, li tou vini avèk sid la anndan l, sèke depi w fin manje mang lan, ou, ou plante sid lan ankò, l ap reba w mang ankò. Se pa kon w plant, e pa kon e ou kale mang lan, sid la ladan l, li tou vin avè l. Se ke gen anpil bagay ki anndan nou antanke medam yo, nou pa itilize paske nou pè sa moun pwal di, sa moun pwal pale, jan moun pwal gade nou, epi tou nou pè e wòl ke sosyete a gentan mete nou, se la sèlman nou ka rete. Lè, lè on, lè on bagay konsa vini devan w, se pou w di the devil is a liar, Satan on manti, e wap, wap aplike epi tou wap kenbe pawòl Bondye. Amen wap kenbe pawol Bondye epi se sa tou kap al fè w spesyal se sa Bondye met andan w lan kap fè w spesyal se pa yon e pa tankou e e magic trick se pa magic trick wap al fè non se sa Bondye met andan w lan kap fè w spesyal se sèl wou ka fè l konsa se sèl wou ka di l konsa se sèl wou ka aji konsa paske Bondye kreye w avèk yon bagay spesyal andan w. men se pou chèche konnen kiyès ke w ye, ki sa l ye, ki sa l ye menm, sa m ka fè, ki sa m ka fè, pa pa fè sa lòt moun ap fè, men ki sa mwen menm mwen ka fè, ki gif mwen, ki talan m, ki sa Bondye met anndan m ke m ka fè, epi itilize sa. E se konsa ke menm lè w ta va gen mari a, ou gen pitit lan, w ap, w ap gen kè kontan. Paske sa w, sa ou menm ou ye a, se li ke w ap aplike. Sa ou menm Bondye kreye w pou te ye a, se li ke wap aplike. E se konsa wap gen happiness. E se konsa kè w ap kontan. E se konsa tou wap spesyal. Wap spesyal. Pase pou w spesyal, se kisa li ye? Se spesyalite w, se sa, identification, se sa w ye a ki fè w spesyal, nou di sa deja. That's what make you special. It's who you are.

Li bon pou gen mari, li bon pou gen pitit, e si ou menm tou ou pa gen pitit, ou pa bezwen panse ke kòmsi ou pa yon fi pou sa. Nou di sa deja, paske ou pa gen pitit. Non, men gon bagay ke Bondye kreye w k ap idan, ka se sa ki idantite w. Se pa gen pitit la ki idantite w, li bon pou w gen pitit, men si Bondye tou poko ba ou, oubyen pa ba ou, ou pa bezwen santi ke e lavi w fini pou sa. E pase, pase Bondye kreye nou chak pou nou jwe yon wòl. Men yon sèl bagay nou konnen, kèlkeseswa moun ki vin sou tè a, Bondye gen yon bagay ke l mete nan ou. Li pa voye w konsa. Li pa voye w vid. Li voye w pou w vin fè yon bagay sou tè a. E se chèche konnen kisa l ye. E chèche konnen kiyès ke w ye an Jezikri. Nou kontan pou n ansanm avèk ou aprè midi a, nap pran ti poz sa pou nou kapab salye e tout moun nou yo kap swiv nou, sè sentanj Bondye beniw ahm sè fabyèn tout moun ki monte Bondye beniw e nou ap pale ofkos avèk medam yo tout espesyal nou toujou di sa. Men mesye yo tou, menm jan medam yo ap chèche konn kiyès ke yo ye, ou menm tou fò chèche konn kisa w ye e ki wòl Bondye voye w vin jwe sou tè a pou w pa pèdi tan w. E nou t ap e nou t ap swiv yon lè, a son entre parenthèse guys, nou t ap swiv yon lè e nan Opwa kote ke yon mesye nwa ki te gen 99 an lè l al lekòl e lè l al lekòl lè l al lekòl nan kòmsi nan nan pre-care, 99 an, epi li, m kwè ke li te vin mouri jis a lak 103 zan konsa, anvan l mouri li ekri on pakèt liv. Why? Paseke it's never too late. Doktè Monroe te toujou konn di sa, sa k ou wè on pakèt e, e, On pakèt liv ki ta sipoze ekri ki nan simityè, on pakèt kòmsi Debora, on pakèt Estè, on pakèt bagay ke nou te ka, ki te kapab fèt, men moun yo te tèlman pè, moun yo tèlman pa, pa vrèman chèche konnen ki, kisa Bondye met anndan yo, kiyès ke yo ye, yo pa itilize talan yo, y al nan simityè avè yo. Enben nou menm n ap ankouraje ou menm medam yo pou w kapab chèche konnen kiyès ke w ye e itilize sa Bondye mete anndan w lan pou glwa Bondye epi tou se sa k ap fè kè w kontan, se sa k ap fè w spesyal, se sa k ap fè w stand out, se sa k ap fè w pa yon yon òdinè men yon ekstraòdinè. Lè w konn kiyès ke w ye, se trèzenpòtan. Très enpòtan Nou Nou renmen story Deborah Nou renmen story Esther la Sa sa se yon story antanke fi pou pou li Ki vrèman kapab ankouraje w ki pou kapab ba w booster Nan sa ke wap wap fè Amen Nan sa ke wap fè e nan sa ke w gen pou fè pou Bondye. Ou konprann? Nou di sa deja, being a wife is a good thing, is great. Bondye ban nou wòl nou, labib ban nou wòl nou antanke madanm, ki wòl ke nou jwe, kòman pou nou aji, kòman pou nou sèvi antanke manman, kòman pou nou aji, kòman pou nou sèvi, men se pa sèl sa ke nou ye. That's not all we are. We more than that. We are more than that. We are powerful. One woman, on sèl fi wi, save a whole nation. Sove yon nasyon. On sèl fi. On sèl fi. Avèk klas, avèk sa Bondye met anndan l, avèk talan, avèk atitid li, avèk karaktè l, avèk tanperaman l. Save a whole nation. N ap pale de Esther. Bon, Deborah menm, bon se yon fanm de gè. Pase fò m al nan lagè. Fò m al goumen. Ou konprann? Pou l sove pèp li. So se pa kenpòt fanm. Wè se pa kenpòt fanm. So pa kite kenn moun di w oh men sa w ka fè, men sa w pa ka fè, oh moun nan mete w nan, oubyen l chèche yon, li chèche yon vè, vèsè biblik, li li l tèt anba, epi kounye a la l vin di w konsa, men sa, men sa w ka fè, men sa w pa ka fè, pandansetan bay fè yon bagay li pa vle fè l, Li menm pou tèt pay li antanke gason an li pa li pap fè li pap li pap touye tèt li pou travay Bondye but li menm li enpoze w antanke fi lap di w konsa lè lap preche pou l kraze lespri w pou l kraze kè w pou l dekouraje w se fanm ou ye se pou chita men si nou tout chita kiyès kap fè l kiyès kap fè l si Esther te di se fanm li ye l pa pral devan wa èske pèp la tap sove. Si lè Barak te di, alelouya, te di Debora, m pa pral, m pap ka ale, se fanm mwen ye, m pa ka ale nan lagè, li pa ta prale. Barak pa ta prale. Epi kounye a la, yo t ap pèdi batay akoz de sa moun gen pou l di. Chèche konn ki sa w ye, chèche konn ki moun ou ye, chèche konnen abilite w, what can I do, what can I do, what I'm good at. Pa gade sa moun fè pou w ap fè, chak moun gen afè pa yo pou y ap fè, pase depi se moun w ap gade sa moun ap fè pou w fè, w ap sa w ap fè w ap fè l mal, men depi se sa Bondye met anndan w pou w fè, w ap kapab fè l. Nou salye w ou menm, e ka e. Auguste ki fenk monte Bondye beni nou Bondye beni nou tout kap swiv nou sou live lan e nou ap pale de nou fè ti pawòl aprè midi an madi aprè midi tout espesyal pou nou pale a medam yo pou ankouraje yo e jodi a nou tap pale de pou yo konnen kiyès ke w ye apaw de yon madanm yon manman Who who am I? Who am I? Kisa ke m ka fè? Kisa, poukisa Bondye kreye m? Poukisa Bondye voye m sou tè a? E lòske w konnen ki moun ou ye, vrèman w ap viv yon vi ki ere, w ap viv yon vi ki ki ki vrèman ke ou kontan. Paske se sèl fason pou w kontan an, se lòske w ap fè sa Bondye li menm li kreye w oubyen li voye w pou fè. E nou nou di nou ankouraje w pou w chèche konnen who who am I? Kisa m ka fè? Poukisa Bondye mete m la? Se se yon bagay ke mwen mwen t ap di deja lè m t ap grandi. M te toujou yon moun ki renmen pale. M pale pou kont mwen. M pale a pye bwa. M pale a poupe. M m toujou ap pale. E ma e grann mwen, gran papa m, matant mwen yo te toujou konn ap di m, Mezanmi pitit sa fou nan men nou. Ti pit la toujou ap pale. Epi kounye a la gade Koman Bondye ap itilize m poum pale. Mèsi anpil mèsi anpil li dim kenbe la nan travay la gloire à Dieu mèsi tout glwa pou Bondye e konya la mwen kapab pale avèk sèm yo m kapab pale avèk frèm yo m kapab pale lè nal nan misyon nou pale nou pale nou pale ebyen sid lan li te gentan anndan nou depi nou te tou piti ou wè sam vle diw la moun pa te konprann E poukisa n te renmen pale anpil konsa? Enben se Sid lan ki te gentan anndan nou. Enben se ou menm tou sè m k ap gade m, Bondye gon bagay ke l met anndan w. Apa w de manman, apa w de madanm, apa w de yon sè, yon, yon pitit, you have more to offer. Pa kite ken moun di w konsa ke you, that's all you have, that's all you can do, just to be a wife and a mother? No way! You can be more than that. Mordenda li liv Jud lan, Jij, I mean Jij, e, e, e chapit 4 ki pale de Debora. Debora te te yon manman, li te yon madanm, li te, yo pa di li te gen pitit, bon li te yon madanm, li te, petèt li te ka gen pitit, e li te yon jij, li te yon pwofetèz, e li te yon warrior tou, paske Barak di li pa pral nan lagè si li pa ale, e Debora te ale. Gloire à Dieu! Sè ke ou antanke fi, we have more to offer. Pa pa ret avèk mantalite lontan an, mantalite lontan, kòmsi depi m, depi m fon, depi m marye, m ok. Really? That's all? Se sèl sa, se pou sèl sa Bondye kreye w? I don't think so. I don't think so. M kwè ke Bondye kreye nou chak pou nou fè yon bagay spesyal e nan, nan, nan, nan sou latè epi pou nou kite mak nou. Se pou nou kite mak nou sou latè pou yo di, O sèvant sa te, se tankou a e wè, Debora te kite mak li, Estè te kite mak li, Rut te kite mak li. Amen. Se so konsa ou menm tou pou panse. Nou kreye pou yon misyon. Exactement frèm, mèsi anpil Auguste. E nou pa konnen se pastè, but nou kontan pou ou kapab sou live la. Bondye beni w exactement. Nou kreye pou yon misyon. Se pa sèlman fè pitit, se pa sèlman manje, se pa sèlman pou bèl kay, pou bèl e machin, nou we have greater things, nou gen bigger things ke Bondye li menm li kreye nou pou nou kapab fè pou la gloire de Dieu. Enben jodi a nap ankouraje w medam yo, chèche konnen kiyès ke w ye, epi tou lòske w konn kiyès ou ye, pa chita san w pa fè anyen. Pa kite kòmsi talan w lan ale nan simityè pou epi epi pèsòn pa tande l, pèsòn pa wè l, pèsòn pa e pwize de li. Men, fè ke sa ke Bondye voye w fè a, ou fè l e fè l byen pou laglwa de Dye. E se konsa ke w ap wè ke ou jwenn happiness. Se se la w ap jwenn kè kontan. Ou konprann? Nou di sa, nou tap di sa talè a, e gen anpil moun ki marye, ki ki fè pitit, men kè yo pa janm kontan, pase vrèman sa Bondye kreye yo pou yo fè a, yo pa janm manyen l, pase yo gentan satisfè, yo gentan dakò avèk sa sosyete a di, se sèl sa yo ka fè. Non, enben nou menm nap, we challenging you to do more, to look for more, to seek for more, because you deserve more. E se la nap rete ansanm avèk ou aprè midi an. Bondye beniw Bondye beniw. Nou kontan avèk tout moun ki tap swiv nou sou live la, sè Fabienne e frè nou frè Auguste nou salyew nou kontan pouw kapab ansanm avèk nou, nou salye nou tout ki toujou ap swiv changing lives pa ankò po guys. Nou live samdi aprè midi a 5 è mwen menm ak marim nap bay konsèy ak moun maryaj yo lè lendi nou fè ti pawòl aprè midi an anglè sèlman sou chanèl la nou pa vin sou facebook but nou fèl an anglè son fason pou lòt moun ki pa konprann kreyòl kapab konprann sa e kapab jwenn enpe nan sa nap di an nou fèl sou chanèl la changing lives power couple mèsi ou menm ki subscribe ou menm ki pataje